M blese w la pou m di, you know what? Je suis désolé. Je devais pas faire ça. Se, e se youn nan bagay ki fè m grandi anpil, ki fè m konnen ke lè m blese yon moun, si m konn nivo doulè, m konn nivo soufrans, m pa ka enflije pèsonn lòt soufrans. Anpil moun toujou ap di konsa ke, oh, yo, yo, yo, yo fè moun mechanste paske. Yo menm yo te moun te fèw mechanste lèw te piti yo leve yo fè tout vi yo ap viv mechanste men siw pase tout viw moun ap fèw mechanste poukisa ou fè lòt mechanste ew konnen atravè mechanste sa kijan ou menm ou soufri se diw ke ou ta renmen tout moun konn menm valè soufrans kew konnen ou menm se pou sa mizik kite yo a menm mizik kite yo a mwen fèl se pou de moun ki nan sitiyasyon ki petèt menm jan avèm ki pa pale. Se pa tout moun lè w ap annuiye, w ap boulit ki pral pale. Gen de moun ki jis leve yon jou ki tiye tèt yo. Yo jis santi yo pa kapab avèk sitiyasyon moun. Yo pa ka, ou imajine ke w ap viv sou yon tè, epi ou fè moun k ap viv sou tè a, nan menm anviwònman avè w, rayi tèt li kòm moun. Ou pa konnen ki sa sa ka fè lè w ouvè bouch ou pou di yon bagay de yon moun. Si ou menm ou nan sitiyasyon sa jodi a, w ap gade live sa. Mwen fè live sa pou m fè w konnen ke ou pa p viv pou moun. Yo pa dwe w, yo pa dwe pou di ni bon ni move bagay sou ou. Lè yon moun ouvè bouch li pou l di yon move bagay sou ou, se paske li reflete sa ki anndan l, se moun sa l ye. Li se yon moun ki malad anndan l. Se di ke se sa li genyen pou l mete deyò. Tout sa ou wè yon moun mete deyò, se paske se sa moun nan genyen anndan l pou l mete deyò. Se di ke kite yo se sa l vle di. Li vle di ou menm k ap viv Ou menm ki nan yon konba, ki pa konnen, e kòmsi gen de jou w leve, ou santi fò w ta jis bay vag. Mwen menm gen de jou m konn leve nan kabann mwen, m gade manman m k ap kriye, m gade kouzin mwen, m gen kouzin mwen ki rele Keda, se youn nan kouzin mwen ki kriye plis lè yon bagay ap pase sou entènèt la, kit li verite, kit li manti. M ap gade fanmi m, kijan mwen fè fanmi m soufri anpil.

ce que je vais dire. Je vais te rappeler, si ou menm wap viv yon sitiyasyon kote yon moun fèw santi deja ke you less than a person, ou santi ke ou pa gen plas ou sou tè a, ou santi tout sa w ka fè ou pa janm ka reyalize anyen, ou santi kòmsi ou diminye antan ke moun, kite m fè w sonje ke pèsonn sou latè, sa yo, sa ki soti nan bouch yo pa defini kiyès ou ye. Ok sa moun ap di de ou se pa li ki di kiyès ou pral ye demen byen okontrè byen okontrè lè on moun jwenn on bagay pou l di mal de ou ok mwen m renmen sa m toujou di sa mwen m renmen m renmen lè moun di mal de mwen paske m renmen leve defi se lavi m se ma vi ma vie est un defi j'adore sa mwen renmen leve defi mwen renmen fè de bagay moun pat janm panse ke m te ka fè paske son son bagay ki lakay mwen men se pa tout moun ki konsa. Men ou menm si wap gade live sa, si w se fanatik mwen, ou se fanatik Anie Alerte, kite m fè w sonje ke kite yo pale. Kite yo pale paske pawòl patach sa yo di a pa ka fè w ni byen ni mal. Se pale y ap pale. Mentnan se a twa menm. Se a ou menm pou bay tèt ou on leson, pou di tèt ou je, je ma vi, je ma pasyon, je mon rèv, se devan m ap pike. M paka tande moun, se pa moun ki pou di w kiyès pou ye. Ou paka kite moun di w kiyès pou w ye. Enben mizik sa se pou sa l la. Mizik la la pou l fè w sonje ke ou pa dwe pèsonn eksplikasyon sou vi w. Tu dors avec qui tu veux, tu sors avec qui tu veux, tu te maries avec qui tu veux. Ou gen men, ou pran, ou pran, ou, si tu, si w santi ke se, se, se, se vwazen an ki fè kè w bat fò, depi moralman li chita avèk kè w, ok? Depi w pa blese pèsonn! Sonje sa m di w la, depi w pa blese pèsonn, se Ti Jan ki fè kè w plezi, ou anvi sòti a Ti Jan, se pase men w pran Ti Jan, renmen Ti Jan, bay Ti Jan lanmou, epi kite Ti Jan ba w lanmou san limit tou. Kounya, si Ti Jan pa merite w, sa son lòt bagay. Pèsonn sou latè pa gen dwa pou di w kiyès pou w ye. Mwen menm lè m te piti, je m'en souviens très bien, Moun lakay mwen te vle mwen medsen. Manman m te toujou vle ke m al nan medsin, lekòl medsin. Se te rèv manman m. Men se te le rèv de ma mère! Se te pa mon rèv! Mwen fèt, li mete m lekòl, m al lekòl, pa respè pou manman m avèk fanmi m, m al lekòl, m rive nan filo, m fè kèlke zane inivèsitè, menm ke m pa janm fini yo, ok, paske m se yon moun ki te toujou renmen mizik. Aprè, je fè mon chwa. La mizik se te toujou mon chwa. Mwen fè chwa mwen santi ki fè m byen. Mwen fè chwa ki fè kè m byen. So ou menm se pou fè menm bagay la. Lè moun ap pale, ou pa ka kite pèsonn diminye ou. Pèsonn pa gen dwa sa. Yo pa gen gwosè dwa sa. Pouvwa sa, chita ou chita ou sispann travay pou fè moun plezi a, se ou k bay pouvwa a. Tout sa ou wè on moun genyen sou ou, on moun ki fè w soufri, ki fè w kriye, mwen menm je vais pas vous mentir, Mwen pral di komsi, pa kite pèsonn fè w kriye, m kriye nan lanmou anpil, paske m son moun lè m renmen, m renmen ak pasyon. Moi quand j'aime, j'aime. Si m pa renmen, ou pa, ou pap menm wè m la, men quand je te dis que je t'aime, si quelqu'un te dit que Annie te di li renmen l on jou, there's no way, gon jou sa ap rive, sa ap chanje. D'ailleurs, je n'aime pas pour ailleurs. Anpil moun toujou ap di konsa oh eske ou rayi ex ou m pa gen okenn ex mwen rayi parce que j'ai un coeur mon coeur est fait pour aimer pas pour haïr peut-être que nou pa ka nou pa ka nou pa ka avanse ansanm men sa pa vle di ke m pral rayi w pou sa n ap kite yo pale n ap avanse vwala men kounye an lè on moun ou pran plezi w ou kreye de live ou kreye on show sou mwen tu pran ton tan, tu pran ton enèji, tu pran tout lenèji ke Dye te dòn pou pase l nan Annie Alerte. Mè cheri, panse tu en as rien à faire. Si ou te gon bagay pou te fè, si ou te gen de bagay serye pou te fè, ou tap, ou tap kontinye viv lavi w, ou tap fè de live sou do pa w, sou non pa w. Si non te itil ou, menm jan non pa m ta ka itil ou a, ou tap fè yon live sou non pa w pou fè l itil ou. Men kòm si ou santi ke se non pa m ki ka itil ou, se nòmal. Ou panse ke m ap gen pwoblèm avè w? Non, je n'ai aucun problème avec toi. M pa gen okenn pwoblèm avèk okenn moun ki panse ou ka itilize non m pou detwi m. Non, tu peux pas me détruire. Tu ne m'as pas créé. Si w pa kreye m, kisa w ap fè detwi m? Ou pa ka, ou pa ka detwi on bagay ke w pa kreye. Ou pa ka detwi m toutotan ke mwen menm mwen pa ba w dwa pou w detwi m, ou pa ka detwi m. E m p ap janm ba w dwa pou w detwi m. Vous comprenez? Se di ke se, se ou menm, ce que tu as à l'intérieur de toi même, c'est ce qui peut te détruire. Ce que tu as à l'intérieur de toi même, quand tu arrives quelque part, lè w rive yon kote kòm si kè w di w, you know what, e, e, e, m pral bay lanmou. Anpil moun toujou ap di w, Annie, m renmen estime ou, m renmen, m ta renmen menm jan avè w. Toujou di tèt ou sa, di tèt ou ke je suis quelqu'un de bien. Mwen te kreye poum fè bon bagay, mwen te kreye paske m son bèl moun, ou imajine ou pran tan ou tu pran ton tan ou vin anba paj mwen anba kòmantè mwen pou dim kijanm lèd, pou dim kijan mwen mwen pa bon ditou, tu penses que ça m'intéresse? Ça ne m'intéresse pas, ne perds pas ton temps! Ne perds pas ton temps, pa pa pa pèdi tanw pou vin fèm pou vin dim kem lèd paske je me connais, j'ai passé 29 ans de ma vie ou panse kem pase 29 ans map gade tèt mwen nan glas je ne sais pas que je suis très belle ou panse kem pase 29 ans nan vim m pa konn tout kalitem tout defom bien sur je les connais se pa ou kap vin dim yo alò lè w pran quand tu prends ton temps Kon, kon, kon, quand tu prends ton temps epi ou vin anba kòmantè pou fèm di, pou dim ke ou chè, ou mwen lèd, ou ou ou nul, ou pa dis ou pa dat, ou panse sa deranjem? Ça ne me dérange pas, bien au contraire, sa fèm mal pou ou paske se sa ou gen anndan ou pou bay, malheureusement. M tap renmen ke ou ou ou gen menm lumière, sam gen anndanm nan, botem gen anndanm nan, bontem gen anndanm nan, m tap renmen patajel avèw men malheureusement je ne peux pas, je ne peux rien faire pour toi, je vais te laisser misérable. Je vais pas te laisser rentrer dans ma vie avec un commentaire et pense que ça va me rendre misérable. Non, ça va pas me déranger du tout. Ça va vraiment pas me déranger. Parce que moi-même, j'étais pas créé pour ça. Mwen te kreye pou de bagay positif. Mwen te kreye pou de bèl bagay nan vi m. Menm ankò, dans la vidéo, il y a des gens qui me disent, Annie, tu ne devais pas dire ça, ou pa t dwe fè sa, ou pa t dwe fè sa. Men cheri, Tu n'as pas le droit de me dire comment est-ce que je dois m'exprimer. Lè m blese se mwen k konn kijan m blese. Lè m atè a se mwen k konn kijan m pran tan pou m, pou m, pou m, pou m, pou m, kòmsi pou m, pou m kenbe yon bagay bò kote m, pou m rekanpe. Pafwa l pran m anpil tan, pafwa se de, se de, se de fanmi, pafwa se de zanmi, pafwa s on souri, pafwa s on kòmantè yon fanatik mwen ekri ban mwen ki konn remete m kanpe. Men ou pa ka vin di m ke, ou pa ka vin di m ke men kijan pou m viv. Ou pa ka di m kijan pou m santi m.

Je vais te répondre. Maintenant, est-ce que c'est à moi de dire, est-ce que m vle ba w tout vi prive m, oubyen est-ce que m pa vle ba w tout vi prive m, ça c'est encore à moi de décider, pas toi. Men si w pa yon jounalis, ou jis chita, ou fè yon show, oubyen ou kreye yon bagay jis pou w kapab fè moun konnen w, epi se sou non m ou kreye l, ou panse ke Anie Alerte pral reponn ou, men cheri, tu es fou, tu n'as pas toute ta tête, parce que moi je n'ai pas, je n'ai vraiment du tout pas ce temps. Mon tan è presye, mon tan è de larjan, mon tan è de lò, mon enèji è presye, je dè choz pozitiv a vand, je ne pa de tan a pèd, m pa gen, m pa gen, m pa gen, m pa gen move kè pou pèsonn, nenpòt moun ki te fè m on mal, depi m di w, tu se kwa, se fini, mwen fini, mwen padodo, mwen mouvon. Mwen bliye. Kounya eske map toujou zanmi w? Sa son lòt paire de manche. M pa konnen si map toujou zanmi w. Men le fait de pardonner et de recommencer, je n'ai aucun problème avec ça. Mwen menm m pa gen ankenn pwoblèm rekomanse. M pa gen ankenn pwoblèm rekomanse. Ça ne me dérange pas du tout parce que je suis encore jeune. Men m a 70 ans,

M pa ka di w, m pa ka pwomèt ou sa, paske la mizik, se pa mwen ki chwazi mizik. Se pa mwen ki chwazi mizik. M pa bezwen, m pa bezwen pèsonn. Men, m konprann sa, Ops Félix di m, se pa tout moun k ap toujou renmen m. M pa bezwen tout moun renmen m. M pa bezwen sa. Eske mwen menm m pa renmen tout moun? M pa pral di ke m renmen tout moun, paske m pa yon zanj. Men mwen fè, je fè dè zefò. Mwen toujou fè efò. Mwen toujou di tèt mwen, Bondye, pa kite m tonbe nan tantasyon, pa kite m tonbe nan fènwa, pa kite m gen kenn lahèn nan kè m pou m ta nan yon nivo pou m rayi yon moun tèlman pou se mal sèlman pou m ta wè pou ou. Je ne veux pas ça pour moi! Je ne veux pas ça pour moi! Se sa k fè mwen menm, mwen fè, mwen fè mizik mwen, mwen di yo, Kite yo pale. Kounya si w poko gad mizik la ou pral sou youtube kounya ekri Anie Alerte pou kapab gade mizik dènye mizik mwen an ki se kite yo pale. Se pou sa menm! Mizik lan kreye pou sa. Moun ki di m ke son live an fransè se ditou pa vrè. Je parle créole, m son ayisyen. M jis pale ti fransè a chak fwa paske j'aime ça, m renmen sa. M pa vle bliye ti fransè m, men tout moun konnen mwen m pale kreyòl lan m byen. E m pale kreyòl, m pale kreyòl a moun Pòtoprens, m pale kreyòl a moun Okap, m pale kreyòl a moun Opèch, mwen menm m pale kreyòl, tout moun konnen m pale kreyòl, m pa gen ankenn, m pa gen ankenn pwoblèm ake kreyòl. M pa gen ankenn pwoblèm ake kreyòl, m pa gen foli pale fransè, dayè m pa fransèz. Oke? Jan m toujou di l la, m pa fransèz, m pale tout lang an m. Oke? So, kounye an, di m, èske nou gade videyo?